Byenvini nan inogirasyon katye jeneral Fòs Chanjman Nasyonal. Jodi a, nou reyini ansanm pou nou kapab inogire biwo a ofisyèlman. kote n ap rasanble tout kalite moun, jèn, granmoun, tout moun nan tout ran sosyal e n ap di yo ke Fòs Chanjman Nasyonal gen kote pou li resevwa nou e li gen kote pou nou kapab chita ansanm, diskite e jwenn solisyon pou peyi nou. M ap fè plas a Sekretè Jeneral la ki pral bay kèlke mo epi pou nou kapab rejwenn lòt moun yo sou teras la.

Jodi an nou menm, nou tande kri yo, nou deside chita ansanm avèk on pakèt jèn, avèk on mentò, on prezidan pati politik ki rele pwofesè Auguste Demeza, on moun ki pase de prezantasyon, on moun ki gen anpil a aprann a jèn yo, on moun ki pase tan l ap fòme jenès lan, nou panse ke jodi an, Popilasyon e jenès lan fatige avèk fòm de politik tradisyonèl. Se sa fè ke nou menm nou pa vin resikle moun ki te sou sèn politik lan, nou pran moun nèf, moun ki poko angaje nan kraze peyi, moun ki pa patisipe nan kraze peyi. N ap bati avèk de nouvo lidè pou nou ka kraze sistèm nan. Espas sa a ap sèvi pwen de rankont avèk tout jèn. Tout jèn gason, jèn fanm ki konprann ke peyi an dwe chanje, gen yon chanjman ki dwe fèt, yon chanjman k ap pwone depi plis de 40 an. Jodi a nou kapab di nou gen pati politik ki pral fè sa popilasyon an ap atann nan. Nou menm ki la tou kòm jounalis, nou gen responsablite e le devwa pou nou mete men nou nan pat lan. Fè mesaj lan pase. Nan tout depatman yo. Fòs chanjman nasyonal deja lan 10 depateman nan tout peyi an. Fòs chanjman nasyonal etabli l nan dyaspora ke nou kapab di ki se onzyèm depatman an. Fòs chanjman nasyonal deja nan tout komin yo, nan tout seksyon kominal yo. E n ap voye yon gwo kout chapo pou kòdonatè fòs chanjman nasyonal, Kòdonatè nou nan Bomon ki fè deplasman pou okazyon spesyal sa. E nap di popilasyon jodi an kanpe avèk Fòs Chanjman Nasyonal, vin enskri, fè mesaj lan pase paske nou bezwen alèz lakay nou e nou dwe alèz lakay nou. Ankò yn fwa map di nou mèsi a tout moun ki fè deplasman an, nou pral alèz lakay nou avèk Fòs Chanjman Nasyonal. Mèsi. Si gen moun ki ta vle poze de kesyon, n ap kapab swa avèk pwofesè a, ou avèk kòdonatè jeneral adjwen, ou avèk vis prezidant nou, ou avèk responsab sanitè, kòdonatè. N ap kapab fè li de antrevi anndan biwo swa prezidan ou yon lòt biwo.
Premyèman, Nou gen yon diskou ki baze sou moun. Paske anpil moun ap pale de kriz nan peyi Dayiti, yo wè pwent iceberg lan, yo pa wè baz pwoblèm yo. Sèt, se ensekirite n wè. Men, olye n ap di nou pral konbat ensekirite fizik la sèlman, fò n poze n kesyon. Ki jan n rive la? E se refleksyon sa yo ke n ap fè o nivo de Fòs Chanjman. Si w gade l byen, nou gen yon estrikti politik. Mwen menm, jan m di l lan, m se yon gid. M pa lidè. Gen de moun, paske fò gen lide avan w lidè. Tout moun kanpe l di w se yon lidè. Sèk lidè an. Ou pa janm defini tèt ou kòm lidè. Se moun ki adopte w. Se moun ki chwazi w kòm lidè. E pou lidè fò gen lide. E se pou sa ke nou gen yon ansanm de gwoup tematik anndan pati an. Vis prezidan lan Isabella ap travay sou de dosye. Jenny ap travay sou dosye fanm. Jean Marc Dargou medsen, an plis madanm li medsen, ap travay non sèlman sou sante, men sa ki enpòtan an, m di yo tou travay sou nitrisyon. Donk nou menm se moun nan ki santral lan pou nou. Dezyèm eleman santral nan pou nou se Ayisyen. Nou pa ka viv fèmen ni ouvè sou lemond. Tout moun ap pale de mondyalizasyon. Pa ka gen mondyalizasyon an Ayiti si pa gen o preyalab Ayisyanizasyon. Fò n konn ki moun nou ye, kote n vle ale, apre sa n ka ouvè sou lemond. Paske jiskaprezan, nan ouvèti sou lemond nan, m kwè n plis resevwa dechè lemond voye ban nou yo Ke nou itilize sa k pwòp a nou menm Ayisyen an pou n konstwi yon sosyete. Nou te baze sosyete n nan sou inisite, respè youn pou lòt e lakonbit, le partage. Konbit se sa l vle di, pataj, solidarite. Fò nou ka konprann kote n ye e kote n vle ale. Nou gen yon denatirasyon de kilti nou. M ouvè, mwen menm pèsonèlman a laj mwen, m te gen yon ti gason m ki te fòme m, louvri m a tout fòm de mizik. Men m pa ka inyore pa m nan pou m ouvè sou lòt yo. Tout lè fòm de mizik dwav èt respekte e apresye. Konbyen moun ki konnen valè atizana ayisyen an, valè penti an? Gad de jèn atis ki malerezman ki oblije ap viv alekstra e aletranje. Nou gen yon mizik trè divèsifye, trè rich. Men malerezman, nou pa itilize yo kòm yon outi pou devlopman an premye lye peyi Dayiti e an menm tan yon zouti pou nou ka rantre sou sèn mondyal la. Twazyèm eleman, ou rann nou kont ke nou gen yon pati trè divèsifye. Si n vle, mwen menm, m ap repete l, m se yon gid ki pou fè lyen entèjenerasyonèl lan, ki pou ede jèn yo ka aksepte ke gon bagay nouvo. Ou mande m ki diferans, se viv pou viv anbyans lan. M wè w anbyans lan la a, nou pa gen bouskilad, nou pa gen moun k ap rele viv Gougous, nou pa gen moun k ap rele viv Izabela, nou pa nan, nou pa nan. Nou pa nan pèsonalizasyon. Se fòs chanjman nasyonal ki fòs lan. Se pa mwen Auguste Demesle. Kòm mwen gen dwa gen yon laj pe avanse, n ap travay ansanm pou yo menm yo ka pi devan yon lè. Paske yon lòt fwa m retire kò m. E se pou sa nan fòs chanjman nasyonal, nou gen yon ekip trè dinamik. E se pa sèlman yon pati Pòtoprens. Nou fè lansman an Pòtoprens le 26 jiyè 25. 17 oktòb nou fèl jeremi 19 oktòb nou fèl okay nou te gen poun te fèl an desanm nòdès e nò sitiyasyon peyi an vin retadel apati de fen mas sa se plis sekrè de Jeannot kap bay dat paske se travay li nou pral relanse lansman sa yo nou bagay de pwoksimite. Nou pa vle non pli gon pwoblèm nou son pati potoprens tout moun la gen dwa vini nou kreye tou lè estrikti pou nou ka akonpanye moun yo nou gon fondasyon nap met sou pye e fondasyon an pap ede moun sou vin ak kat ou non depi ou nan bezwen ou vini wap jwenn sèvis se ayisyen se ayisyèn ou ye se moun ou ye nou kreye yon akademi kap fè fòmasyon. N ap fè fòmasyon sou sitwayènte, sou nitrisyon, sou seksyalite, sou otonomizasyon dè fanm, sou etik e politik, sou moun tou, sou mounite, ke sa n rele mounite an? Fòmasyon sa yo, se si nou son pati politik, lè n ap envite tout jèn vini, nou espere ke n ap rive konvenk yo adere. Men nou p ap mete yo deyò paske yo pa gen yon kat manm. Y ap gen menm stati a tout lòt yo. Dakò? E diferans lan, diferans lan wap wèl chak mwa wap wè gon bagay diferan kap fèt. Ok, donk m ta renmen
ajoute yon bagay. Nan sans ke nou diferan. Fòs Chanjman Nasyonal se yon pati politik ki diferan de tout lòt yo. Nan ki sans? Nou jèn, nou konpetan, nou enklizif, nou pa reve. N ap enplemante. Nou toupatou, n ap chache. M ap rezime l pou nou. Se pa, nou pa, kou wè Sekretè Jeneral la te di, nou pa pral resikle sa k te la. Tèlman gen valè k ap gaspiye, k ap ekstrade, k ap kite peyi, sèvo k ap fui peyi a. Jodi a, FCN bay tèt li yon misyon. Nou pral chache nou. Pou lè nou jwenn nou pou n konn sa n pral fè ak nou. Tout nou sa yo k prale a, se wòl FCN. Chache sa k bon yo, sa k renmen peyi yo, sa k ap fè peyi yo, sa ki jèn, mwen jèn ou enklizif. Nou rele tout, paske li lè pou nou tout reyini. Se nou va chèche les autres nous e lè nou jwenn nou sa yo, nou pral kann sa nou pral fè avèk nou pou nou fè yon lòt Ayiti. Se sa m kapab di pou m pwofite. Pèsepekizyon tout pati politik se la prise du pouvoir. Men, nou menm o nivo FCN, n ap di jou pou jou avèk kiyès e pou kiyès. M panse ke, jan nou toujou di l, nou pa prese pou pouvwa, n ap fè peyi dabò. Paske ou ka gen volim pouvwa nan men w, men depi pouvwa a pa gen yon bon manejment pou l pèmèt ke politik antan ke syans li aplike, m panse ke n ap foutu. Fòs Chanjman Nasyonal se veut être clair men m toujou di l. Jodi a, sitiyasyon n ye la, li pa du hasard. Li se yon planifikasyon. yon planifikasyon nan yon nouvèl sans. Men nou menm o nivo Fòs Chanjman Nasyonal, nou panse ke se sa n ap kreye yon nouvèl dinamik. Paske aprè 86, on nous a tous menti ke yo te fè n kwè ke politik se bagay sal. Ki fè ke nou menm ki ta sipoze lan pozisyon politik yo pou n rezoud pwoblèm sosyal yo, nou rete deyò. E lè nou rete deyò, nou bay dè enkonpetan, dè medyòk deside pou nou, e a chak fwa ke yo deside pou nou, yo pa deside sou desiderata nou an yo. M panse ke se sa a ke li ye. Sou sitiyasyon sa a nap viv lan la m kwè ke l bezwen chak grenn ayisyen. DJ pou kont pa l pa ka rezoud li. Le gouvèneman de DJ pa ka rezoud li. E nou gen lontan se menm moun yo ki mete n lan sitiyasyon an nou pa jwenn yo sou Ariel nou jwenn yo sou Privè nou pa jwenn yo sou Privè nou jwenn yo sou Jovenel nou pa jwenn yo sou Jovenel nou jwenn yo sou Martelly vin fè ke nou pran lan anbribri yo. Donk politik lan antanke syans la premyè choz kòm nou toujou di l onivo FCN se la mounite. Lè nou fin idantifye kiyès nou ye e kisa nou ta fè, m panse ke pouvwa l ap detyen nou nòmalman.
M kwè ke nou repete souvan la a e nan tout diskou n, nou pale de enklizyon. Nou pale de enklizyon e m kwè ladan l. Men kanmenm, gon limit. Gon limit nan enklizyon. Nou pa ekskli moun yo. Nou di yo senpleman fè yon poz.

Se pa mwen pou mete w deyò. Se w pou konnen fò w met tèt ou deyò. Fò w konnen fò w met tèt ou deyò. Se nan yon match foutbòl, yon jwè gen yon ripti de ligaman, antrenè an pa bezwen di l sòti, li pa kapab ankò. Nou gen yon bann moun la nan sèn politik lan ki gen double fracture du tibia. e ap goumen pou rekipere l. M panse se jèn yo k pou idantifye yo, nou pa pral nan chas o sòsyè, se Ayisyen yo ye. E nou gen yon prensip fondamantal an nan fòs chanjman nasyonal. Yo enskri nan konstitisyon la Deklarasyon inivèsèl de dwa de lòm ki di yo tout sitwayen ki gen pwoblèm a la jistis prezime inosan. M pa gen pou m kondane moun, se moun nan k pou kondane tèt li pou l fè yon retrè. Fò l ka konstate echèk li. Ou gen yon jenès ozabwa. Menm gen yon jèn ki te di m yon fraz, jiskaprezan chak fwa m ap di l, m gen frison. Li te di m, Pwofesè, se bèl frison w ap pale. Pou nou, nenpòt ki kote, nan nenpòt ki kondisyon, sof peyi Dayiti. M ap repete l, pou nou. Nenpòt ki kote, nan nenpòt ki kondisyon, sof peyi Dayiti. Ò se sa n ap viv la la. M p ap di lè meyè sou pati, se pa vre, gen ankò lè meyè an Ayiti. Fò lò done la chans. Nou menm nou pa nan afè de laj tou. Tout moun gen dwa. Se pa laj ou k pou di ou pa ka tèl bagay. Se konpetans ou. Onètete ou. Nou menm nan fòs chanjman. Nou youn nou fè vetting sou lòt. Nou youn nou fè vetting sou lòt. E lè n fin fè vetting an nou rann nou kont nou ka viv ansanm antanke moun. Mwen menm pa ko gen 1 an, 1 an 4 mwa ke m rankontre Izabela. Men se ti sè m li ye kounye a. Paske nou konprann, nou gen menm vizyon an, nou gen menm objektif la. Nou gen menm pasyon an. Nou ta renmen pale de la passion. Mwen menm pèsonèlman m son pasyone. M renmen viv. E m wè koulye a, se tankou son balèn, yo etenn li, e kòm si m te gen yon lòt alimèt mwen ta ka limen, yo mouye l nan dlo pou l pa janm ka limen ankò. Nou la pou nou ralime lespwa. Pa lespwa nan bagay bidon, men lespwa reyèl. E talè m t ap pale avèk kòdonatè kominal Bonmon an, kòm jèn k ap fè pwomosyon ekspòtasyon pwodui ayisyen, m gen randevou avè l, nou pral travay avè l pou n wè ki sa n ka fè ansanm, ki jan n ka ede l. Pa li, men sa l ap fè. Nou menm se lide avan lidè. Nou pa nan kouri devan di nou se le premye, n se le dènye. Wi, nou se yon jèn pati. Men nou tout la a, nou gen dwa gen plis ke mil an nan politik. Chak ken de nou diferan. E fow gad sa byen. Nou youn nou konplemantè a lot. Nou tout nou gen dwa pale. Nan konbyen pati wap rive gon panel se pa prezidan kap blablabla. Se vis president lan avek bel sourire ki dil byenveni. Mwen fin pale Jean Marc deside l gon bagay pou lap fè li pale. Li pa gen poul mande otorizasyon. Nou gen dwa. Nou gen dwa. Sekretè jeneral adjwen an gen eksperyans teren politik pase m. M gen dwa di l men jan m wè eleksyon. Men li menm li fè eleksyon deja. Donk li pi fò pase m nan sa. Donk li pral nan ekip la ki pral fè fòmasyon pou tout moun ki jan yo mennen yon kanpay. Mwen m gen dwa fè nan teyori nan gwo liv politik. Jean Junior Remy se yon spesyalis an evenmansyèl. Tout sa k ap fèt la, se li k okipe yo. Amenajman biwo a, se li k okipe l. Moun te gen entèdiksyon. M rele, m di m devan pòt la, yo di m pa monte. Yo pa ouvè pou mwen. Wi, nou youn ap eseye viv a lòt. Nou tout gen defo nou. Nou youn pa kwè n pa fè. Men senpleman, bon lè m ap diskite avèk Gadji. Gadji te gen pwòp presyon pa l. M wè Gadji fò, pale fò. M debake. Apre 30 minit nou kwaze, li gade m, mwen gade l. Nou ba kolad. Se fini. Depi gen moun yon kote ap gen de ti èr men se nou k pou jere èr yo paske nou gen yon pasyon pou peyi nou gen yon pasyon pou Ayiti se yon sèl pozisyon pou genyen nou nan yon sitiyasyon anòmal nou pa ka dakò avè l nou pa ka dakò avè l nan pati nou nòmalite an se eleksyon kanpay elektoral rezilta yon nouvo pouvwa etabli. Li anòmal pou, an plen ventenyèm syèk, twazyèm milenè, pou prezidan ap mouri opouvwa. E n konn sa sa koute n nan istwa peyi a. Mwen m ap finalize yon liv aktyèlman sou lè enzireksyon. Ant 1804 e 1915, Ayiti a koni 125 enzireksyon. A chak fwa. Peyi boule. Sonje Miragwàn ak Bwaye Bazlè boule. Sonje sou dènye prezidan Sid lan ki te yo soulve Wanament. Misye di, Tanpri, fè m wè vil lan raze pou m pa wè moun la, pou tout kay boule. Ki sa l t ap boule? Peyi Dayiti. Peyi l te pwomèt l ap defann nan. Se anòmal ke depi 86, nou te pwomèt tèt nou antanke pèp, entènasyonal lan te pwomèt nou,

Gyèt pako gen pitit, gyèt gen timoun jèn. Pitit fi m ki gen 30 lan lavi l avè m. Li vin mennen konba politik la avè m. Li pa kache li la. M pa kache l non pli. E m pa t mande l vini. Se nan kou l li sòti nan kuizin li di fò l vini apiye FCN.
Nou prèske a ennan faz politik lan dènye. Dèt dènye rapò ke nou genyen, sou baz de done nou, nou rive a 18 mil 680 apeprè de demann pou adere. E a vitès ke nou pwale a, nou panse ke disi 1 an nou, 26 jiyè 2000, kap rive la, 26 jiyè kap rive la, Pati Politik Fò Chanjman an, mwen panse lap atenn objektif ant 50 a 80 mil moun. e avan les eleksyon m panse ke nap rive a yon 200 mil manm e pou nou konkli tou nap di ke nap di tout moun se avèk lòd avèk jistis sosyal e avèk angajman nouvèl jenerasyon ke nap kapab leve Ayiti.